Bonswa kòman nou ye m panse ke nou anfòm nou anfòm depi nou la depi ou wè 2 mesye sa yo sèke nou tout anfòm jodi an medam mesye nap di tout mèsi nèt mèsi avèk tout moun ki toujou sipòte nou tout moun ki toujou pran san yo pou yo gade videyo sou TV Pawòl la ki toujou pataje Soti epi pawòl la e fidel TV e pasyans TV e mèsi anpil e m panse ke san ou menm e san ou pap gen siksè paka gen siksè tou si ou pa sipòte nou nap di ke mèsi tout moun e ki toujou like mèsi tout moun tou ki toujou fon kritik e menm si dèfwa gen kritik lan konn an ti jan twò di men nou aseptel kanmenm paske sa fè pati sa fè prensip lavi ok ou paka asepte viv san ke ou pa asepte pran kritik ki gen nan vi an mèdam mesye nap di ke jodi an nou vini poun kapab pale de tout sak pase pandan semèn lan e tout sa ke nou prevwa ki pral pase tou paske se konsa nou toujou jwenn paske nou wè lwen nou pa pwofèt non nou pa pwofèt men nou wè lwen paske Nan analiz ke n ap fè yo, lepli souvan nou toujou prevwa de bagay ki va rive. Se pou sa ke n ap di ke jodi an nou pral brase lide sou anpil aktyalite, sitou sa k pase pandan semèn nan e sa k pral rive. Avèk ou, nou pral kòmante tout aktyalite sa yo. Nou genyen avèk nou Mèt Reginald Laventure. N ap salye tou kameramann nou ki la ki se Fitzgerald epi n ap salye Jean Richard Censurien ki toujou nan kay la, ki toujou avèk nou. N ap salye TV Immigrant tou bay yon love lan. Bonswa Mèt Reginald, kòman nèg yo? Dario map salye tout oditè oditris tout telespektatè telespektatris ki pral swiv emisyon sa e sitou sou chèn TV pawòl la fidèl TV pasyans TV TV imigran yon gran gran yon gran yon gwo wè m pran sanm poum dil yon gran e yon gwo mèsi avèk fan TV pawòl yo ki bonm tout sipò yo e map di nou mèsi ke si jodia ke nou Nou vin youtubè e nap mande yo ke lè yap gade emisyon sa sou chèn TV pawòl la pou yo kite reklam nan pase pou nou pa voye reklam nan ale paske sa ap rann nou yon gwo sèvis m remèsye nou paske nou kontribye nan yon pati nan siksè sa ke nou jwenn jodi a

e li fè nou gen yon ti grip ki kapab deranje nou a tou moman. Enben, nan premye madan mesye, premye sa ke n ap pran nan aktyalite an, ki se, nou te pale de sa deja, sou kesyon de Ni Simon an ki se Ann tout moun konnen, yon aktris ki se majistra Taba. Alò, nou te pale resaman avèk Mèt Rejinal sou ka de tantativ dasasinat Eske nan ka sa a, paske se pa ka Lambert non, eske nan ka Anne nan avèk mesye Yves Leonard eske reyèlman te gen yon tantativ dasasinat? Anben, nan jijman ke n ap fè, nou tande Anne, nou tande Anne, nou tande mesye Leonard, jiskaprezan, e nan sa ke n tande, nan sa ke nou jij lan, jiskaprezan pa t gen tantativ dasasinay. Etan ke nou gen yon jiris avè nou ki se Mèt Reginald, enben, pwiske nou te pale de sa deja, misye ap sèlman fè yon ti pase paske jijman an kòmanse, li tande vèsyon li e mesye Ive Loda ki te nan mawon ki retounen, enben, misye oblije pale, nou tande Anne tou. Alò, nan analiz nou te fè deja Mèt Reginald avèk sa ke mesye dam yo di koulye a, enben, ki sa nou kapab di nou menm e ki pwochen etap ki pral genyen nan ka sa? Lè yo vini, e m ap di oditè oditris nou ke nan yon emisyon n te fè deja, emisyon Jistis Lakay, petèt jodi a nou ka fè yon pase, piske sa a fè li aktyalite, men nou pral fè pi gwo etalaj, nou pral pale plis de sa nan emisyon spesyal n ap gen nan Jistis Lakay, paske jodi a se pa emisyon Jistis Lakay nou genyen. Richard, Jodi a e pa emisyon jistis lakay ke nou genyen, men antan etan done ke n ap fè, n ap pale de tout sa k ap fè aktyalite, nou pa ka pa ap fon emisyon jodi a pou nou pa pale de sa. Sa k ap fèt la la, oubyen sa k ap di, sa jij la ap di an, m ap voye nou al kontwole premye emisyon n te fè e nou te pale de Anne nan, de afè tantativ asasina kote n te montre ke Pat gen tantativ dasasina ke jij la te byen fèt pat arete misye ou te ka di kounya la men misye devan jij lan gen lapolis la misye devan jij yo pwofesè ou pa tou aretel men pat gen tantativ asasina yo te kraze manda sa paske Pou gen tantativ asasina gen gen 3 eleman esansyèl pou l genyen, e depi gen yonn nan eleman sa yo ki pa la, tantativ asasina a tonbe. Ebyen, pa t gen arè, egzanp, pa t gen arè envolontè. Sa vle di pa t gen yon moun ki te fè ke E Yves Léonard pa tiye madanm ni pat gen yon moun ki te vin enpeche e dam nan e mouri pat gen arè envolontè nou te esplike sak arè envolontè a nou pa oblije pede tounen sou li nap voye moun yo al swiv emisyon nou te fè deja men lè wap kontwole kesyon jij la ap poze lè wap poze lè wap kontwole ke sa Anne ap di sa Yves Léonard ap di e madanm Amouche ki te nan kont. Anben si se sa Yves Léonard di li te nan kont a madanm. E madanm Amouche ki te nan kont. Pa gen afè tentativ asasina ke jan moun yo ta fè l la, ta vle fè kwè l la e moun ki te panse se koz politik ki te fè jij lan libere e te kraze manda non, piske pa t gen tantativ dasasina. Te gen vwa fè. Nan moman an, si Iv Lewona pa t mawon, li te toujou la, nan moman an, menm si yo te mal arete l. Men yo t ap arete misye kanmèm.
Men yo t ap arete l, yo ap tou kenbe pou vwa de fè, paske vwa de fè a pini selon lalwa. Men kounye a la, pliske pa gen flagran deli, manda pou tantativ asasina a tonbe, pliske pa gen flagran deli, flagran deli a gon di gete 2 jou, 24 è a 2 jou, 2 jou, ou pa ka aji sou li, yo vin pa ka arete misye pou vwat fè. E sak fè wè misye devan jij devan devan li devan jij lap plede yo paka aretel paske flagran deli a tonbe yo paka aretel pou val fè men sa pa vle di yo pap yo paka pa yo paka kondanel yo ka kondanel yo ka pa kondanel tou depan de jan jijman pral vini men map toujou bay pwend vim poum di sak sak pral pase kòm dabitid mtoujou di mtoujou di non men sak pral pase. Pou mwen menm, pou mwen menm, Yves Léonard pap pran prizon. E, e, e se pa pase Mario pral fè magouy, se pa paske ke jij lan, e, e, e Yves Léonard gen moun dèyè l. Yves Léonard ka nan sitiyasyon pou l dedomaje. Gen de bagay ki pral pase. Lap nan sitiyasyon poul dedomaje Anne avèk li gen pou li sipoze rekonsilye a Anne se 2 bagay sa ou kwèl pase lap rekonsilye a Anne e lap reponn poul dedomaje Anne epi tout se Dedomaje nan ki sans li pral dedomaje li non dedomaje paske Yves Laurent nan avwe li fè avwe devan jij lan paske nou te pale de avwe tou depan de kote ou fè avwe a misye pa dil bat fi an misye dil pouse fi an. Mwen te bay di. E pa lanmou tap fè non e pa lanmou ki tap. Eske pwosepi an e ka ka ka metel nan ka sa paske jan mwen jan mwen. Ebyen sam vle diw la wi. E pwosepi misye dakò misye dil pwosepi fi a menm sil pa dil bat fi a sa li moutre ke misye fè vwal fè vwal fè sa vle di jij lenstisyon an pa egare jij kap poze misye kesyon gentan konprann fò misye te dil paka manyen fi an menm Men le fè ke di l pouse fi a, moun yo gentan konprann ke misye bay fi an kou. E si w ap kontwole kesyon jij la ap poze misye, jij la bezwen kontwole èske se yon afè jalou ki t ap, ki fè misye bay fi an kou? Ou di mwens, èske se yon bagay ki konsène majistra antanke majistra? Ou ap wè jij la poze misye kesyon, A ki lè Anne konn antre? Misye di men a tèl lè tèl lè Anne konn antre. Jij la di misye a ki lè majistra a konn antre? Epi yo ka wè ke sa k pase a. Jij la fò. Sa vle di Anne li pran pèsonalite a. Dabò. Epi l pran otorite a. Otorite a pou w ka wè ke nan ki sikonstans. Misye leve men sou li. Misye leve men sou li an pou w ka wè. Paske w te konn Paola te pale ke Yves Léonard. Anne te gen bagay pou l te fè, pou l te siyen bagay tè, yon seri de lòt pawòl ke e sa k te yonn nan rezon ke jij la ap kesyone. Paske nan emisyon m te fè deja a, m te di nou ke lè pa gen flagran deli, se oralite dè deba, se kesyon jij la pral poze de moun yo. M te di sa deja. Yo pa ka arete Yves Léonard ankò paske pa gen flagran deli e tantativ asasina te tonbe deja. Se kesyon ou pral poze 2 moun yo. Nou prale fè yon rekonsilyasyon e dedomajman. Sa vle di li pral dedomaje Anèl. Ou te poze kesyon pou dedomaje. Dedomajman sa vle di li pral bay yon kòb. Li pral bay Anèl yon kòb.
M pa fin klè. Poukisa li pral. Paske Ann pa gen dan rache, Ann pa gen, pa gen pwèt koupe, li pa gen anyen. Poukisa dedomajman sa? Lajis se konsa lajistis ye. Depi ou frape moun nan,

Rekonsilyasyon gen dwa la. Men, akoz de tout pale anpil bagay sa te fè, ou wè jij la bgy, ou wè jij la poze Livlona yon kesyon e lè e jijman pral fini, li di èske l ta renmen e Anne tounen lakay li? M pa t fin tande sa. Ki sa ki te poze l? Li di èske l ta renmen Anne tounen lakay li? Misye ta anvi di Avan ke, m pa gen pwoblèm pou Anne ta tounen, men gen kèk bagay ki pou ta chanje. Jij la di non, pou reponn mwen jan m poze w kesyon an non. Èske w vle Anne retounen lakay la, nan kay la? Misye di bon wi, jij la, wi, wi m vle Anne tounen. Non sèlman misye di jij la wi m vle Anne tounen, misye gad Anne misye di Anne, tounen lakay ou. Men pa kont, piske òganizasyon feminin te fè anpil pale anpil, jounalis te fè anpil pale anpil, Gen posibilite pou misye dedomajman makiye. Sa vle di misye gen dwa reponn, yo gen dwa di jij la gen dwa di, enben w ap bay Ann 50 mil dola. Epi lè li pa bay kòb. Epi li pa bay, enben nou ma fè moun nan ale. Se fini. Se fini. Sofke mwen m pa konnen kijan Ann konprann sa. Pase Anne trete de Anne trete jiman an li pa fini se teyat li di li wè jan bagay la ye ye a li wè bagay la pa pa pase twò senp men kòman w lèye e non ma fanm se yon ti kalòt yon ti yon ti pousad yo ba ou pa t gen tantativ dasasinay nèg la pa t ap touye w hein nou fin goumen Ou di nèg la fò bon sòti pou lal lopital men nou lopital fò sa pa gen tantativ asasina pa konn konsa mèt la. Nèg la nèg la mawon mawon nèt mwen chèf mwen chèf mwen chèf. Tantativ asasina son moun kap touye w se de jistès pou sove ou byen son lòt moun ki vin sove w mesye tout moun ki gen pwoblèm men ou fon bagay epi tou nèg la li fon ti li fon ti pousse w pouse a genwa gen li ka pouse w plis. Men misye dil fon ti pouse Anne epi tou lè Anne brale poul t soti pou Anne t soti pou Anne ale di pou Anne pran lari misye pa vle Anne pran lari misye kenbe Anne epi tou Anne te mòdel misye te nan men ki nan sikonstans Anne te mòdel e Anne di li menm e paske misye tap toufel ki fèl te mòdel m pa konnen m pa konn si se toufe a Anne rele tantativ asasina m pa konnen men le fè ke Ou te prè pou ou di bon pase pou al lopital ou vle sòti ou vle ale sa vle di si nèg la tap touye ou ou tap gentan touye ou mouri deja ou tap gentan mouri deja Ann si misye tap touye ou malgre nan entèvyou ou bay ou di ou pa ajenou di mèsi Bondye ou pa pase menm jan ajenou ou pa pase avèk tan menm jan avèk tan dot tandot moun enben Ann nan nan fason Ann pale di pi gwo pwoblèm li genyen nan dosye a se paske. Yves Leonard pa konsyans pa gen konsyans kel bal kou li vle li enben Yves Leonard pa fò avè a lè w rekonsilye ala avèl li pral mande w eskiz lap mande w l an prive men l paka mande w li an piblik kote l gen jijman pou lal di w li te li te ba w gwo kou li te fè sesi li te fè sela men l di l te ba w 10 pou sa

Mwen wè rap a. Mario Lepòl si ou avoka yon fanmi, ou konprann, avoka fanmi, ou la pou defann fanmi an, e pa pou met divizyon nan yon fanmi, e sa m, e sa m panse. Mwen menm, e Mario Lepòl si ankouraje moun yo rekonsilye, e m panse l ap mye, l ap mye. E Iv Leona, mesaj m gen pou ou, ou gen dwa pa fè l devan jij lan, men fè fi an eskiz. Non, koulè la, èske fi a asepte pale a misye an prive? M pa konnen men jan m tande Anne nan Anne pa prè pou l pa montre l prè pou l tounen a misye men l di omwen si misye te gen konsyans li te eskize l li tap pran sa anko si misye paka fè l manje jan Anne vle a. Fò Nissimo asepte pale ak Yvleona pou l fè l eskiz lan, pou l pale avè l an prive, pou l fè l eskiz lan, epitou pou dosye a fini. Non, men granmoun sou, se lè l kriye pou l kriye, met ajenou a pare, se ou pa vle di non, wè w bèl fon pale, pèdi moun. Paske, Ann, ou te itil Yvlona, Yvlona te itil ou tou. Sa di nou, lè l bezwen lòt, e m panse, L ap enpòtan e li m konseye nou pou n rekonsilye e m panse tout moun k ap pale, tout fi k ap pale yo, yo konn pran baton nan men mari yo e tout nèg k ap pale yo tou yo konn tape madanm yo. Se pa ankouraje n ankouraje sa, men nou konn nan diskisyon, nou konn fè ti pale, nou fè ti goumen, nou antann nou epi lavi kontinye. Sèlman fè pou fè madanm ou pwomès ke ou p ap janm leve men sou li ankò, sa enpòtan, jiskaske pou ta blese l. Oubyen ti pou sal ou te di w te ba li an, Pa bay ti bousad lan anko. Alò bon. Se te pran e te pran pran pran jiridik la pati jiridik la nan nan nan emisyon an. Ebyen ann kouri non e bon. E paske pa bliye ke sa kap faktyèlte koulya ann manyen dosye e lapè. PM Lapin nou santi ke gen yon ti pwoblèm ki genyen sitou nan non k sòti nan kabinè misye. Gen dèfwa ke m vrèman pèdi nan jan ke nèg yo ap fè bagay yo. Paske si ou vè yon gouvènman ale, se vre ke gen kèk minis alò ki te ka byen travay. Men si ou vè yon gouvènman ale misye, ou we pran tout, an di majorite minis yo, se kòmsi ke ou wè nèg yo te gen yon pwoblèm reyèlman avèk Céant. Yo te bezwen koupe tèt Siyen epi nèg yo voye Siyen ale. Yo pa ka fè l konsa, mesye. Alò nou wè gen kontestasyon nan majorite non ki retounen la ankò, sitou pou minis jistis la. Don Kato di misye p ap pile pye landan. Alò nou pa konnen si misye ta anndan e kòm Siyen Sanbre va fèt demen nan Sena a pou ratifikasyon PM Lapin. Alò nou pa konnen si minis jistis la ta rive anndan kòman Senatè Kato pral reyaji paske nou wè sa misye te fè nan afè bidjè a ebyen pou misye te fè vwa l pase misye te chire bidjè a menm moun misye te ka chire alò nan ka sa nou pa konnen kòman misye pral aji si tout fwa ke seyans lan ta fèt demen si Dye vle alò nan analiz ke w fè Mèt Rejinal èske w wè e lapè ka pase, ka vin premye minis peyi an, eske nan non ki ke ou tande la yo, eske ou dakò avèk chwa sa yo? E daprè ou menm, eske tout chwa sa yo, yo sòti de egzatteman sou konsantman prezidan an avèk PM nan ki chwazi libreman moun ke l vle, li santi ki ka gouvène avè l? Eske pa gen presyon bò kote moun k ap di yo twazyèm pou a ki kache anba anba k ap toujou lage kèk minis? Eske pa toujou gen de senatè gen de depite menm si yap plenyen ki toujou gen yon grenn direktè jeneral ki toujou gen yon minis yap bay kòman ou konprann sa? Euh ou di ke nan entèvansyon wap fè a la ou pale de eske sa seyan ou te gen pwoblèm e dosye seyan an ann mete l a kote paske seyan an te menm te gen lòt objektif e seyan an te bezwen pran pouvwa. Ayisyen an te gen lòt objektif. Sa vle di, gouvènman an tonbe an, se plis poutèt se an. Sa se tout moun konnen, se paske se an te gen lòt objektif. Men pa kont, wi mwen menm, mwen menm, Mèt Rejinal, remaniman oubyen gouvènman, chanjman sa fèt la, m pa satisfè mwen. Mpa satisfè, mpa renmen sak fèt la, se kòmsi mwè se menm moun yo tounen, anpil chita fèt, anpil konsiltasyon, pou mwen mwè tout se tan pèdi. Erans monchè, erans nan gran fas, tout se tan pèdi, rele moun nan pa gen erans monchè. Etan pèdi mwen mpa satisfè, menmsi nou konnen gen lèl di nan opozisyon an, ki gen dwa pa vle pa t vle chita, ki gen dwa pa t vle nan gouvènman an, men opozisyon ki fleksib lan, opozisyon ki konn vle chita a, m opozisyon chita yo, fò m ta wè moun sa yo reprezante nan gouvènman an. Mwen m vrèman desu, m pa satisfè de gouvènman sa a la a, mwen pa satisfè, m vrèman, m vrèman desu. Men pa kont, m kapab di, èske sa ka enpeche E lapè pase. Lapè ap pase, men yo gen dwa toujou egzije l pou l retire kèk moun. Menm jan yo te egzije l ke minis lajistis la, m pa konnen kisa pèsonèlman Don Kato ka gen, mwen avèk Don Kato kanpe an kwa. Non, pwoblèm misye te gen, misye rele avèk misye swadizan 3 mèsenè misye di ki te rantre nan peyi an, epi misye te bay lòd pou yo al avè yo. Se pwoblèm sa misye gen. Nou deja konnen, politik k ap fèt la, depi gen yon bagay mal ki pase fòk gen yon tèt koupe. Misye mande tèt minis jistis la. Peyi a pa manke moun. An di m pa wè poukisa kòmsi gouvènman an, si w wè chanjman ou byen bay yon espwa. Èske menm gen moun yo?
Poutèt kisa sa avèk menm moun yo tounen? Èske gen moun ou pa ka jwenn? Èske ou di m èske. Nèg sa t ap tèlman travay byen. Yonn nan moun m konnen m ka konsidere ke yo tounen avèk m pa gen pwoblèm. M te ka di minis edikasyon an, m santi misye gon travay anplis l ap fè. M santi msye gon bagay an plis lap fè. Men tounen avèk nenpòt 7 oubyen 8 moun, tounen ak tout moun sa yo nan gouvènman an, sa son remaniman li ye, se pa yon chanjman gouvènman. E kot pil chita pale a, kot pil rankontre avèk sektè yo, Jovenel Moïse m pa satisfè de gouvènman sa, e m panse sa yonn nan ra fwa ke m pa ale kont gouvènman sa a konsa, ke m pa satisfè de jan gouvènman an reprezante a, pa gen chanjman, pa gen chanjman, sa montre ke nou te bezwen voye Senyè a ale, nou voye Senyè a ale, epi tou nou pa wè peyi, kisa n fè pou peyi, kisa n prepare pou peyi an, ke m vrèman pa satisfè, malgre nou konnen Ke Lapen gen yon lòt objetif, gen yon lòt ide, wè bagay yo yon lòt jan, men si l pa gen yon bon ekip ansanm avè l, e m panse li ka toujou nan pwoblèm. M vrèman pa satisfè de remaniman, sa yo rele remaniman an, m vrèman pa satisfè de li menm. M pa ba l menm jan avèk opozisyon an k ap voye moute, k pral pran lari, oubyen k ap regle afè pa yo, men mwen menm m pa satisfè de remaniman Dagobè a. Bon, menm jan ke w pa dakò a, gen anpil moun tou ki pa dakò, paske, alò, si ke w ap, yon gouvènman kraze, ou tounen plis pase twaka nan minis yo se kòm si gouvènman an pat oblije koupe tèt minis lan, si gouvènman an yon gouvènman ki tap byen mache konsa ebyen yo pat oblije fèl. Medam mesye nap kontinye nou wè ke la polis nasyonal dayiti dezòmè deside yo di ke fòk yo mare bandi afè moun paka evakye avèk aktivite yo sa fini paske fòk bandi poze yo paske fok moun yo paka pran yon peyi pou lagel nan men yon group de moun sa paka fèt mesye an pou gon popilasyon ki gen plis pase yon milyon abitan 10 15 20 nèg paka kenbe popilasyon an otaj ebyen sa ta fè m fè konprann ke seyan te gon bagay pal li tap regle Ok Nou santi ke depi PM la ape moute Nou santi misye gon lòt fòs gon lòt bagay kel vle fè Gen anpil bandi ki menm jan prezidan te dil ki voye tèt yo nan tou Menm si yap fè kèk ti wòklò yo wè yo kwense yo paka fè anyen Ok Alò Kòman ke ou ou m pa konnen ki ide ou fè de kòman ou konprann sa euh. Nou te pale de sa deja, nou wè Tije tonbe, nou te di misye, nou te bal nou te di misye fòk swa remèt zam oubyen pot tèt e ale, Oubyen l mouri. oubyen l mouri, misye fè chwa lanmò a, misye chwazi mouri. Alò ki mesaj ke n ap voye bay lòt bandi yo, kit Kwadèboukè, kit Gonayiv, gen Anèl ki la toujou, èske ou deside mouri, èske ou deside remèt zam nan? Kalkeswa jan ou vle fè l, antre w nan legliz, mèt ajenou men fòk ou asepte pou al lajistis, pou sa ke yo repwoche w. Nan emisyon defa avan an, nou tèlman te pale byen pale de bagay sa. Èske w konnen manb komisyon k ap resevwa zam yo epitou k ap eseye wè si te ka bay moun yo travay? Li di gen de moun li pa ka fè anyen pou yo, fòk yo al reponn nan sòl Ayiti. Nèg la te di sa deja. Nou te gen de zak ou fè, gen de aksyon ou fè, menm si w remèt zam ou, pa ou pot tèt ou vini, fòk lajistis kondane w. Yo ka redui sou pèn ou Ou ka te merite 1 an yo baw 6 mwa, ou te ka merite a vi yo baw 10 ans. Men gen de aksyon ou fin fè, gen de bagay ou fin fè, ou mèt revèt zam, fòk ou kondane. Men pa kont bandi yon seri bandi ki pa fè gwo zak, yon seri de bandi se zam sèlman ki nan men nou, remèt zam yo. Paske si nou pa remèt zam yo, nap mouri, nap kontinye mouri. E nou jwenn okazyon pou nou remèt zam yo la, kounya la. Paske kondisyon zak la, yap pran zam nan nan men w, Y ap fè w jwenn travay, y ap ede w, y ap gide w, y ap oryante w, y ap fè w aprann metye. Sa vle di la, pwofite de okazyon sa la, remèt zam yo, paske se yon chanjman l ap ye pou w viv, se yon chanjman de metye l ap tou ye pou nou. M konseye nou remèt zam yo, sinon n ap mouri e n ap mouri ak tout zam yo. Paske kot ti je. E si n desann sak pase avan gen anpil lòt moun nou te ka mande pou yo. Men Anel non kote Anel pa ka ni vire a goch ni vire a dwat. Kote w wè lapolis se Gonayiv la la toutan yo pa jwenn Anel yo pap kite l. Alò frè misye. Eske yo ta mennen yon sitiyasyon konsa. Misye ap rive nan yon pwen e minisyon misye ap fini. Paske li pa ka asimile li pa ka fè anyen. Non misye sou negosyasyon. Se paske se twòp tole bagay la gentan fèt deja misye pa vle pou l po tèt li pou yo kondane l men fòk kondane. Ou ka jwenn gras prezidansyèl. Ou gen dwa wè ke yo va rete w la, ou fè 1 an, oubyen ane kap vini a premye janvye. Yo bay gras, yo fè yon nouvo jèt. Yo fè, yo fè, w ap nan lis, pwiske ou pot tèt ou vini ou remèt zam, w ap nan lis moun yo ka libere oubyen yo ka fè gras. Men gen yon lòt bagay nou pa ka di w anyen, sa yo konnen. Si w konnen w an afè avèk otorite, w ap travay pou otorite, w ap travay pou palemantè, w ap travay pou palè, w ap travay pou sosyete sivil, w ap travay pou rnddh, pandan w nan prizon an y ap vin touye w. Nèg ap fè sa, gen plizyè. Mpa konprann. Si se sa w met nan tèt ou, si se poutèt sa w pa vle pou tèt ou ale a, sa se ou konnen l, y ap touye w. Men gen anpil moun ki di ke y ap fè tantativ pou yo kòmanse travay pou sekirite peyi a. Eske daprè ou menm yon nèg ki gentan nan nivo sa a,

Ou wè moun nan pa menm prezante menm. Ou konn bagay la kòman l ye. Moun nan pa menm prezante, se yon lòt non. Epi tou yo fè yon manèv avèk foto a epi tou. Sa konn fèt deja, ou konprann. Tèt chaje.
Medam, mesye, nan sali tout moun ak ki konekte sou sa, ebyen, jodi a nou fè yon emisyon espesyal n ap brase lide sou tout aktyalite semèn nan, ebyen, avèk n ap n ap pral fè yon kout pwojeksyon tou sou sa nou prevwa ki ka rive. Ebyen, n ap salye tout moun k ap gen pou suiv show sa a sou TV Pawòl la, ebyen, se gras ak ou ki fè ke E TV pawòl la ka pran yon lòt dimansyon epi nap diw tou toujou bay love lan ok so kite anons yo pase anben. Kite anons yo pase e TV pawòl la pa retire anons yo non kite yo pase e li kap fè n kòb la li kap fè nou fè kòb la. Anben tou nou pral met tèt nou ansanm tou Fitzgerald avè poun wè kòman ke nan fen ane a e kòman ke nou kapab fè yon aktivite tou kap pèmèt ou menm tou rantre yon ti kòb anben kòman nap fè nou pral planifye poun wè èske gen posibilite poun ta fè yon Yon jou de kesyon repons ou di mwen se yon konkou ki pral pèmèt ou menm tou gen posiblite tou pou genyen yon ti yon ti tchotcho nan men w enben tou chak weekend tou nou gen nan fon yon bagay tou yon bagay kote ou kote a gen gen minit gen kepi gen minit gen mario ti pawòl la mario fidèl fidèl tv gen mario pasyans tv gen posiblite pou tout moun gen kado sa gen jan de kado sa map eseye fè l apati de mwa kap vini chak weekend Nap gen nap nou gendwa fè yon tiraj si se minit oubyen si se yon kit alimantè ke w jwenn nou kapab voye l lakay ou avèk yon mezi nan yon mezi transfè pou kapab ede w jwenn yon ti tchotcho pou met an men w tou pou kapab jwenn yon ti bagay tou. Men medam mesye nap kontinye nan aktyalite politik la paske tèlman gen bagay pou n ta pale ebyen anviwon yon senkantèn ou dimwens depite pou n pa twò egzajere Ki ta lanse yon, di mwens, ki ta ekri Prezidan Garrigodo kont yon miz an akizasyon kontre le Prezidan de la Repiblik. Yon ou menm, kòman ou wè tèl inisyativ? Èske ou si ke li nan, li nan kantite sa? Non, sa vle di anviwon paske nou pa anko egzajere. M pa kwè paske opozisyon pa gen tout, opozisyon pa gen tout depite sa. Se opozisyon an, E se opozisyon an ke ki ap fè manèv depi lontan. M pa kwè rive nan nan senkantèn. Si yo ta rive nan senkantèn yo ta gen anpil men miz an akizasyon an se yon pwosedi a se yon pwosedi ki fasil e se se yon preparasyon y ap fè epi tou se chanm sena a ki pral fè swivi a men pa pa kont miz an miz an akizasyon an men m pa konnen sou kisa l baze poukisa Alò mwen menm tou m vrèman pa konprann tou kisa nèg yo ki bon alò m pa wè kisa ke pou pou mete yon prezidan nan. Fòl ta vyole konstitisyon an fò gon bagay fòl ta yo fòl ta trayi nasyon an fò li vyole konstitisyon an trayi nasyon an pou l ta fè yon bagay ekstraòdinè e m konnen prezidan te gen yon pwoblèm e non n te site non afè m bliye kisa l ye men gen yon jijman k sòti ki di misye ke misye klin nan afè ke yo te di misye gen yon kòb Kòb ki kòb ki nan men l. Yo te rele misye enkulpe e finalman jijman te sòti ke an favè misye ke misye blanchi nan dosye sa. Mis an akizasyon m pa vrèman wè poukisa ke depite, m pètèt se yon fentèn yo yo pa 50, se yon fentèn de depite ki nan opozisyon ki toujou malgre konstitisyon pèmèt yo gen yon nonb de depite pou genyen pou ka fè demand lan.

Ann ale. Nou wè anpil moun ki pale de afè de twazyèm vwa. M t ap tande yon senatè jodi an ki di moun k ap pale de twazyèm vwa se nèg sa yo se kolon yo ye. Nèg sa yo pa ayisyen dorijin. Nèg sa yo toujou nan gouvènman. Èske nèg sa yo ka Ofri tèt yo kòm twazyèm aksyonè sa yo toujou la. Chak gouvènman k ap fòme yo la. Si gouvènman an pa bay rezilta se akoz de yo paske yo toujou gen fòs yo nan gouvènman nan chwazi prezidan nan chwazi Gon bagay ke senatè Blay pa di Misye Blay pa di menm li menm ki senatè tou se grasa nèg sa yo Paske nèg sa yo toujou sipòte li tout moun nèt. Lè yap pale yo plis fokis sou premye minis avèk prezidan. Men nèg yo pa janm konnen ke yo menm ki senatè a la, twazyèm fwa ke yap di k pa ayisyen ki se kolon an, nèg sa yo toujou ba yo kòb tou. Eske l posib pou yon moun tankou Reginald Boulos ta ofri tèt li kòm twazyèm vwa? Eske peyi a pral asepte kandidati kèlkeswa pòs li ta vle okipe anndan peyi an? Eske reyèlman ap gen yon rezilta kòman ke menm jan ke tout moun ta prevwa yon rezilta kap pèmèt Ayiti chanje reyèlman?
Mwen pa gen pwoblèm pou Reginald Boulos di ke Antanke moun k ap envesti nan depite, antanke moun k ap vle envesti nan senatè, antanke moun k ap envesti nan prezidan, olye pou l envesti nan prezidan an, olye pou l envesti nan moun sa yo, enben li menm li pral pran pouvwa a pou l chanje sa. Li pral pran pouvwa a pou l bay, kòm li di, ti rès tan l genyen an, li vle bay Ayiti, l pa gen pwoblèm. Men misye pa ka di li se twazyèm vwa. Misye ka bay tèt li tout lòt non ki egziste. Yon moun ki sou tou gouvènman, yon moun ki depanse pou tout moun ki nan pouvwa e nan opozisyon an menm tan, ou pa ka twazyèm vwa. Si jodi a w deside jwe yon lòt wòl, ou pa deside jwe twa wòl, 1, Wòl palman an 2, Wòl pouvwa 3, Wòl Wòl opozisyon an Jodi a ou vle jwe vrè wòl ou a bon wòl ou ou vle pare tout tèt ou pou ede peyi an m pa gen pwoblèm avèk sa men bay pati politik ou an bay tèt ou yon lòt opsyon rele yon lòt fason men pa twazyèm vwa twazyèm vwa se yon moun ki nèt se yon moun ki fèk ap parèt ki pa menm jan ansanm avèk lòt moun yo Ou pa ka di ou se twazyèm vwa, w ap mande pou gouvènman, pou prezidan demisyone. Ou pa ka di ou se twazyèm vwa, ou pa menm vle eleksyon menm. Ou pa ka di ou se twazyèm vwa, ou vle yon eleksyon antisipe. Ou pa ka di ou se twazyèm vwa, ou se twazyèm vwa, ou vle menm sa k te konn fèt deja a. Pou vyole konstitisyon.
Pou vyole konstitisyon. E menm sa k te konn fèt deja a ou vle vin fè l. E ou di ou se twazyèm vwa. Ou pa ka twazyèm vwa. E pou w di ou konn ede moun pran pouvwa, ou konn bay moun pouvwa, jodi a w ap pran pouvwa pou fè sa moun yo pat ka fè a pou montre yo ke ou menm ou ka fè. M pa gen pwoblèm avèk sa. Si boujwa a deside pran pouvwa a menm pou yo fè, m pa gen pwoblèm avèk sa. Men pa di m se twazyèm vwa. Ou pa ka twazyèm vwa paske ou nan tout gouvènman. Ok!
Medam mesye, lè a kouri sou nou paske nou tèlman gen bagay pou n di nou oblije fè yon kanpe sou aktyalite politik lan pou n wè kòman n kapab fè yon kout pye nan zafè kilti. Anben, medam, mesye, pwoblèm nan Djakout Number One, nou te pale de sa. Paske nou toujou menm, gen anpil bagay ke nou toujou di ki fèt. Anpil fwa, yo rive, men dèfwa ke yo pa vle ba nou kredi an. Alò. Anpil moun fin tande nou, y al tande sa n ap di. Y al tande epi.
Nenpòt kou kou animatè epi tou y al repete. Yo repete. Epi tou yo pa menm di ke se. Konsyans TV, TV pawòl la ou tap swiv, Fidèl TV, TV imigran ou tap swiv ki fè ou konn epi ou vin di l. Bad boy yo la! Ba nou kredi an, nou pa gen pwoblèm. Ou konprann, repete sa n repete, ba nou kredi, men ba nou kredi an, di men ki moun ki te di l, epi nou menm nou repete l tou. Kontinye. Ok. Medam mesye, yon djakout ki an kechat alò an di ke afè divizyon nan djaz la li li bon li pa bon kisa n vle di pa la paske anpil fwa djaz la pou l kraze li konn bay de djaz tou lè de ap fè wout yo ap fè siksè gen anpil fwa tou Djaz yo konn kraze epi atis gen atis gen mizisyen ki tou fini tou. Nou pral pote kèk egzanp nou wè sak te pase krezi mizik. Krezi mizik vin gen pwoblèm ki kraze.